Medam mesye salut onè respè tout moun mwen se Jacquelin Belizaire depi studio nou yo nan Maryland e nan Washington DC yon plezi pou n avèw pou yon lòt prezantasyon mèsi dèske nou branche e trè natirèlman sa fè nou anpil plezi e m pran plezi ankò pou m swete nou tout byenveni kèlkeswa kote nou ye an Ayiti oubyen aletranje nou pral pale imigrasyon nou pral pale gè gè paske se pi gwo pwen kap domine aktyalite a nap pale de gè Izrayèl avèk Etazini kont Iran, san bliye Liban tou ki nan koze a depi 2 mas, epi n ap pale tou imigrasyon, nou konnen imigrasyon kèlkeswa nouvèl la, kèlkeswa nati nouvèl la, nou konnen ke li enterese peyi Dayiti, sitou ke nou pral pale de tps konsènan peyi Ethiopie e se menm kad figi yo, se menm revandikasyon yo, se menm rezèv yo ke yo gen pa rapò ak politik imigrasyon Prezidan Donald Trump la. Donk nou swete nou tout byenveni, se yon plezi yon lòt fwa ankò pou nou ansanm nap pati avèk gè la. Gè la rive nan 42 zyèm jounen l puiske li kòmanse 28 fevriye 2026 e pou nou pa konfonn li avèk lè l kòmanse, lè Izrayèl kòmanse frape e Liban se te 2 mas. Donk, e jounen jodi a, lè w ap pale de gè la, men premye bagay ki nan tèt se tèt chaje ki genyen nan peyi Liban kote ke malgre otan de negosyasyon, malgre otan de sese l fe, enben Iran toujou, I, Liban pito, Liban toujou anba frap. Dayè jodi a la gen 12 gad e manb sekirite leta ki tonbe anba. frap lame izrayelyèn, donk sa vle di gen anpil atak kap fèt ke se nan tir, ke se nan BK, ke se nan Nalbatye, nan Nalbatye se la ke enben gen 12 manm sekirite yo mouri nan bal bèk e donk nan Bewout sid, donk se tèt chaje e san bliye sa ki pase mèkredi ki sot pase la, mèkredi se te yon karnaj ki te genyen kote ke genyen daprè dènye chif ke yo fè sòti, bon otorite libanèz yo fè sòti, ta genyen 300 moun ki ta mouri, gen 1150 blese nan gwo koze sa a, donk se tèt chaje. E, kesyon sa a, li dwe antre nan seselfe selon yon pakèt òganizasyon, selon yon pakèt peyi, e selon Iran menm, enben yo di seselfe ki gen ant Etazini avèk Iran, enben li enkli tou e Liban ladan. Donk, pandansetan, Islamabad ap prepare la, Islamabad nan peyi Pakistan ap pare pou li resevwa demen samdi 11 avril sa negosyasyon nan kad seselfe 2 semèn ant Etazini ak Iran. Men aktè k ap prezan dabò pou Etazini se Vis Prezidan an, JD Vance, ki deyafè deplasman an, se Vis Prezidan Lèzetazini e se li k chèf delegasyon amerikèn nan. Gen ap gen Steve Witkoff ki se anvwaye spesyal La Mezon Blanch pou negosyasyon, pou negosyasyon, men sitou nan Mwayen Oryan, men gen lòt kote ankò. Gen Jared Kushner ki se bofis prezidan an, se konseye diplomatik e manb ekip negosyasyon yo k ap la. Donk sa vle di se moun k ap sou tab negosyasyon k ap pral fèt ant Iran avèk Lèzetazini. Bò kote, bò kote delegasyon iranyèn nan, genyen sitou Abbas Araghchi ki se minis afè etranjè e prensipal negosyatè nan kesyon sa, gen lòt responsab diplomatik avèk ekspè gouvènman iranyen an k ap la. Men, negosyasyon yo pral fèt nan Islamabad men Mesye Abbas Araghchi mande yon arè nan frap lame izrayèn kont Liban. Li di ke gen 2 kondisyon ke li pap negosye pou l ale, paske jouskaprezan genyen yon pwen dentèwogasyon sou patisipasyon, sou deplasman menm delegasyon delegasyon iranyèn nan nan nan Pakistan. Yo di ke fòs frap yo sispann, alò ke frap yo ap kontinye sou Liban. E li menm e li di tou gen gon kalte avwa ke l genyen, sanksyon ke l genyen fò yo leve paske e kesyon sa yo pa kapab an deyò kòmsi yo pa rezoud epi pou l al chita sou tab negosyasyon. Donk se yon bagay kontijan konplike, seselfe 2 semèn, 15 jou, men e yo bay yo bay randevou Demen la pou Islamabad nan peyi Pakistan pou negosyasyon ap fèt. Men negosyasyon se pa de negosyasyon ki fasil, se bagay granmoun pa jwe ki pral fèt men gen anpil kondisyon k ap fèt. Gen moun k ap mande eske eske se yon defèt pou isi ou yon defèt pou lòt bò. Sa nou konstate kòm jounalis nou wè ke Lèzetazini di se yon gwo e viktwa, yon grand viktwa, e Iran di son grand viktwa tou paske li kanpe pandan plis ke 40 jou devan pi gwo pwisans mondyal la, e konnya tèlman bagay la mele ke yo oblije al nan negosyasyon, yo menm yo wè se yon gwo viktwa. Lèzetazini di w li menm li dekape Iran nèt, yo pa gen, yo pèdi pwisans de frap yo, donk chak ap reklame e la viktwa. E donk sitiyasyon enben li toujou rete konplike. Nou konnen ke Prezidan Donald Trump te mete yon e iltimatòm, fò n di plizyè iltimatòm. Men dènye iltimatòm nan, se lè ke l te di ke l ta pral e li pral fè lanfè dechennen sou sou Iran e li ta pral efason sivilizasyon.

Men ta sanble ke gen lè nan lagè a gen anpil bagay ki pa legal eben kap vin legal. Donk sa son lòt koze poun pale. Ki wòl Pakistan? Pakistan jwe yon gwo wòl li menm e li se medyatè. Donk son gwo wòl ke Pakistan e se tout a son onè paske se ta sanble ke se Pakistan ki ta jwenn E seselfe a. Donk, Pakistan ap akeyi e fasilite diskisyon yo. E Shehbaz Sharif ki se premye minis Pakistan li menm, e se li ki pwopoze pou yo fè medyasyon an. Epi genyen Asim Munir ki se chèf lame pakistanèz la ki enplike tou nan fè kontak diplomatik yo. Pakistan ap jwe wòl kle sa pou l kapab jwenn pou l te jwenn seselfe tanporè a pou 2 semèn pou pèmèt ke Washington avèk Teheran yo menm enben yo kapab negosye. Donk, yo di gen des aktè entènasyonal tou ki yo menm e ap jwe yon wòl tou. Y ap la, yo yo p ap la dirèkteman men yo menm y ap jwe yon wòl tou, des peyi tankou Lachin, tankou Katar, tankou Turki, tankou Ejip, E yo menm lap la. Men sou kesyon sou sou kesyon sa a, sou kesyon e e nap pale de Liban an, enben sou kesyon sa a premye minis Izrayèl yan Benyamin Netanyahu li menm ta sanble ke misye pran anpil presyon sè dènya zè. Men ou kapab poze kesyon san w pa analize men Premye minis Izrayelyen Benyamin Netanyahu sanble li menm li sede devan yon premye presyon, presyon kominote entènasyonal la, ta sanble tou presyon Etazini apre trajedi sa a ke li fè mèkredi a kote ke gen 300 moun ki pèdi lavi l nan Bewout, 1,150 blese e ladan yo genyen 33 timoun ki mouri. e 150 lòt blese. Mesye Netanyahu dakò pou li menm pou genyen yon negosyasyon ak peyi Liban. Men negosyasyon sa yo se de negosyasyon dirèk k ap fèt ant Liban avèk Washington. Men nan moman menm ke Premye Minis Izrayelyen an, Benjamin Netanyahu, ap dakò pou l fè negosyasyon men l frape ankò. Li frape ankò e nou sot ap pale w ke nan plizyè vil notamman nan Nalbatye kote ke gen 12 manm sekirite leta ki pèdi lavi yo e l kontinye ap frape. Se de se de se de vil ke w konn wè nan labib lè w pran Tir pa egzanp men l pale tou de de Bewout, de Beka, de de Balbèk donk peyi ke kote sa yo ke e Izrayèl kontinye ap frape e nou kapab wè imaj yo nan televizyon kote ke nou wè ke gen gwo gwo building ki evantre apre sa yo kraze yo paske gen anpil fwa ke yo fè atak yo, yo anonse atak yo pou moun kapab kite, yo di moun yo kite zòn nan men sèt fwa si pat gen ankenn anons ki te fèt san nik frape enben e yo frape di lè wap gade misil yo yo frape di men kèk e kondisyon ki poze pou kesyon paske gen de reyinyon la gen islamabad la gen lòt reyinyon lòt reyinyon ki pral fèt evantyèlman nan washington yo di tout atak fèt pou kanpe ke se bò kote izrayèl ke se bò kote ezbola fò yo kanpe fò gen retrè twoup ak kontwòl sid liban par lame Libanèz la. Fòk gen elwanyman e dezameman mesye Hezbollah yo pre fwontyè. Fèt pou ta gen yon sipèvizyon entènasyonal, petèt onu, Etazini, epi ta gen negosyasyon politik. Donk. Lèzetazini menm li arete li deside li dakò li menm nan kote pa l pou l kanpe tout frap militè yo kont Iran pandan pandan 2 semèn yo e se yonn nan bagay ke Iran te mandan. Iran aksepte tou pou l suspann operasyon militè l yo kont fòs amerikèn yo avèk tout alye yo men Iran di konsa si yo pa kanpe, si Izrayèl pa kanpe frape Liban, li menm yo pral nan negosyasyon, l ap kontinye avèk ostilite yo, l ap kontinye e li pap konti, li pap negosye. Donk objektif la 2 semèn nan, se pou yo kapab negosye pou yo jwenn yon akò dirab e dezyèm kesyon ki trè enpòtan tou se la kesyon di detwa d'Ormoz e se yon pwen santral nan akò a, pasaj estratejik pou petwòl mondyal la.

Poko gen solisyon pou yo, yo kite yo la. Pa egzanp, pwogram nikleyè iranyen an, anrichisman uranium nan, Iran di li pap kanpe. E li pa dakò a sa. Li pa dakò avèk sanksyon ekonomik kont Iran yo, ke se sanksyon prensipal, sa vle di sanksyon ke Lèzetazini pran, men avèk sanksyon segondè yo tou, sanksyon ke ki gen rapò avèk antrepriz ki pa gen dwa fè komès, ki pa gen dwa gen okenn relasyon komèsyal avèk peyi Iran, e vle mande sese-l-fe a pou l. pou yo redi redui risk pou ta genyen yon gè ki pli laj. Analis yo di ke pè sa a, seselfe sa a, se yon seselfe ki frajil e l depann osi de negosyasyon k ap pral fèt yo. E pandansetan gen dwadpasaj k ap pale la ke Iran pa nan jwèt, fò bay kòb, yo pale de 2 milyon dola pa bato e w ap peye yo nan monè chinwaz e ou an kripto monnen. Donk 10 pwen sa yo se 10 pwen ki gen ki ap chita kote negosyasyon ap chita men gon diskisyon kap fèt tou daprè nouvèl yo ta sanble ke tèks sa yo kote gen pwen sa yo yo fèt nan 2 lang yo fèt an anglè e nan an farsi. Men ta sanble, m pa konnen si se nan tradiksyon, ki jan sa ye, ta sanble ke vrè dokiman an pa pa deja Pakistan, gen lè gen ti pwoblèm nan, men m gen enpresyon ke enben a se nivo y ap peye, y ap peye a fè aranjman yo pou yo kapab jwenn e dokiman ki kòrèk la. Donk. E gen 10 pwen ke e ki nan pwen Iran yo, nou konnen fen total e agresyon militè yo, e anilasyon rezolisyon l'ONU, retrè fòs de konba amerikèn yo nan tout rejyon an, epi e anilasyon rezolisyon, sanksyon, et autres. Donk tout bagay sa yo, yo t nan 10 pwen yo. Donk se gè la, nou te di nap pale de gè, men nap fon ti pale tou de de imigrasyon, gè la se li pwen kap domine e aktyalite a, enben nou konnen ke se yon bilan, bilan an sale, m pa vin a bilan jodi a, sof ke nou konnen ke Liban se kote, se peyi kote ke bagay la, bagay la rèd, sak pase mèkredi a, le peyi est en deuil, paske gen pil moun ki mouri, dènye chif yo bay 300, e yo kontinye ap chache survivan toujou, donk 300 ta mouri, 1150 ta blese, e gen 33 timoun ladan yo ki blese, e genyen yon pakèt tou ki, donk gen 33 timoun ki blese, ta sanble gen 150 ki 33 timoun ki ta mouri e 150 ta blese. Ban m reprann li pou si m ta di l on lòt jan, 33 timoun mouri e 150 lòt blese nan Liban pami 300 moun ki yo menm mouri avèk 1,150 ki blese, donk wa retire kantite timoun yo ladan l. Donk, Men sitiyasyon gè la, plizoumwen, e de negosyasyon, de tip de negosyasyon ki an mach, gen youn k ap kòmanse demen lendi 11 avril la nan Islamabad. Men nego, delegasyon e e iranyèn nan genlè poko gen anyen ki di ke yo deplase deja, paske gen de kondisyon ke yo poze. JD Vance ta deplase deja, donk nou konnen ke Etazini ap gen 3 moun, se JD Vance, Jared Kushner avèk Steve Witkoff, epi nou konnen pou pou Iran li menm se minis afè etranjè a ki ap la. N ap pale imigrasyon, nan imigrasyon se sitiyasyon peyi Etyopi ki ofri yon nouvo ki te gen yon konfli la depi legal 2025 2026 e nan desanm 2025 gen administrasyon federal la ki te deside mete fen nan stati pwoteksyon tanporè pou Etyopi men desizyon sa te ale nan tribinal e nan ane 2026 la la a yon jij federal te bloke tanporèman desizyon sa ki fè moun ki gen tps Etyopyen ki gen tps yo, yo ka kontinye e viv nan peyi a donk yo pwoteje kont arestasyon, depòtasyon, ekspilsyon. Vrèman vre se mèkredi a, mèkredi 8 avril la ke yon jij federal nan eta Massachusetts te sispann desizyon gouvènman an leve, yo ta pral leve stati pwoteksyon tanporè pou pou yo ke yo te ke Etazini te akòde. Jij la estime ke administrasyon Donald Trump lan te tante mete fen nan tps pou Etyopi, li fè l de fason ilegal. Nan se konsa jij la soti yon òdonans e daprè òdonans la jij federal distri a, an palan de Brian Murphy, li deklare ke administrasyon Donald Trump lan mete yon tèm a dezinyasyon sa san l pa teni kont de pwosedi ke Kongrè a li menm li defini kijan pou mete fen nan tps kont pou yon peyi. Sou administrasyon Biden nan plizyè milye imigran etyopyen ki te prezan sou teritwa ameriken an yo menm yo te jwenn stati pwoteksyon tanporè a se te nan ane 2022. Deziyasyon sa te pèmèt imigran yo yo menm yo viv e travay tanporèman Ozetazini san yo pa gen okenn krent san laperèz pou yo pa ekspilse yo, e yo pa mete yo deyò, yo pa depòte yo, yo te ba yo sa, se akoz e konfli ame ki gen an Etyopi, tout moun tande nan nouvèl yo, konfli ame ki gen an Etyopi, katastwòf natirèl oubyen anviwònmantal avèk lòt ijans imanitè ki vini nan peyi orijin Etyopyen yo. Donk, stati sa yo te rekondui l an 2024. E an desanm, Depatman Sekirite Enteryè, DHS, te anonse ke Etyopi pa ranpli kondisyon. Yo te di menm sa, se menm sa yo te di pou Ayiti tou. Yo pa ranpli kondisyon pou yo benefisye de yon stati pwoteksyon tanporè e ke mezi pwoteksyon yo ap pran fen 13 fevriye ki sot pase la. Jij la ekri nan òdonans mèkredi a, m ap site pou nou, m ap tradui, Nan mitan zafè sa a, e nan yon nivo ki pli laj nan sistèm konstitisyonèl nou an, ou jwenn yon prensip ki anpeche volonte prezidan an pase anvan volonte Kongrè a. Li di kapris prezidansyèl yo pa dwe, pa kapab, met pran plas nan obligasyon legal ajans federal yo. Sa vle di se Kongrè a, volonte Kongrè a dwe pase avan. I di nan zafè sa a, moun ki ap pran desizyon yo, yo pa teni kont de prensip fondamantal nan kad lejislatif ke Kongrè a etabli pwosedi la yo pa respekte l. Men fò n di tou ke nan yon kominike DHS voye bay medya e prensipalman CBS News yo reyaji apre desizyon Jij Murphy pran an. Yo di ke sispansyon sa a ke jij radikal yo rele l jij radikal Brian Murphy a, ke Prezidan Biden te nome a, li di ke li se dènye egzanp an dat de sa l rele aktivism jidisyè ki vize anpeche Prezidan Donald Trump retabli entegrite sistèm imigrasyon legal ameriken. Li di tanporè siyifi tanporè. Tanporè pa vle di definitif. Li di sitiyasyon peyi peyi peyi a, ikonpri sa ki konsène konfli ame, enben li di ke l ba yo yon ti jan amelyore ann Etyopi pou ke Etyopi pa benefisye ankò de menm kritè legal ki te pèmèt ke yo te ba l stati pwoteksyon tanporè a. Li di administrasyon Trump lan li menm, li bay priyorite Ozameyiken. Se Ameriken ke l bay priyorite, li pa bay lòt moun deyò priyorite donk pa rapò ak Etyopyen yo, li di ke bagay la yon ti jan amelyore an Etyopi, donk kounye a Etyopyen yo kapab retounen lakay yo. Men, se pa pozisyon jij Murphy, yo rele l yon jij radikal, se pa pozisyon l sa pa rapò ak sa li di, enben li pa dakò avèk administrasyon Donald Trump la. Donk kounye a se si ke kounye a bagay la pral pi wo menm jan avèk pa Ayiti a, li pral pi wo, li pral nan Kou Siprèm. Donk konbyen moun ki konsène pa kesyon tps la, enben ti pou pou Etyopi, pou Ayiti nou konnen ke li anviwon 350 mil. Men pou Etyopi, li gen apeprè 5 mil Etyopen ki Ozetazini ki benefisye de tps la. E donk kounye a, e moun sa yo, yo gen pwoteksyon akoz de desizyon ke jij Murphy pran, ke administrasyon Donald Trump lan e rele yon jij radikal. Donk se jij Bryan Murphy ki pran desizyon sa. Donk nou wè tps la. Konya konya Kou Siprèm nan gen anpil desizyon pou l pran sou kesyon imigrasyon, sou kesyon tps anvan l al lan, anvan y ale an vakans la fen jen kòmansman jiyè pou y al pran yon ti repo pou yo retounen an oktòb. Donk tankou m te di nou se te sa m t ap pale. Nou t ap pale de gè, nou t ap pale de konfli e konfli e nap pale nap pale de gè sa vle di e nan stad ke nou rive la se e negosyasyon kap fèt demen islamabad ta sipoze m di ta sipoze resevwa delegasyon amerikèn avèk delegasyon iranyèn pou yon e negosyasyon e pi genyen tou e lèzetazini kap gen poul akeyi e semèn kap vin la Liban avèk Izrayèl pou yon kesyon ki gen rapò avèk seselfe a e seselfe a li fè pati tou de sa k pral diskite nan Islamabad. E fò n di tou ke pandansetan, e nou p ap di l twò fò, pandansetan gen premye minis Izrayèl la, Benyamin Netanyahu, li menm tribinal, gen lè tribinal yo pral ouvè la, gen lè yo pral rekonsidere ka l la ankò paske misye toujou gen pwoblèm avèk la jistis gen menm moun ki les mauvaises langues disent que enben misye renmen gè a paske gè a pèmèt yo ke enben yo di un president en guerre est toujours populaire yo di genlè sa bon pou misye sa fè lap kenbe gè a men gen lòt moun ki analize tou di ke c'est un rêve c'est un rêve ki la longtemps Ke vrèman premye minis izrayelyen Benyamin Netanyahu vle efase kesyon Hezbollah, efase kesyon Iran. Mezanmi se la nou mete fen. Se te yon plezi kòm dabitid pou n t avè w. Nou swete nou pase yon bon wikenn, yon wikenn pozitif. E nou salye, kòm dabitid, tout zanmi k ap koute nou, kèlkeswa kote w ap koute nou, ann Ayiti oubyen aletranje, zanmi dyaspora yo, zanmi peyi Dayiti, enben, nou la. Semèn pwochèn, n a fon ti Djabèz News, a fon ti rale sou Ayiti, paske gon kesyon de kalandriye elektoral la, gen lè ki poko fin oke la, eleksyon ki te gen pou l te kòmanse 30 out la, gen anpil pwen dentèwogasyon ki sou li, paske sa ta sanble ke, enben kounye a ke Konsèy Elektoral Pwovizwa a, e ki gen nan tèt li Mesye Dewozye, enben li menm, e fò yo gen ya pral travay sou yon lòt kalandriye. Donk anpil koze k ap pale nan peyi Dayiti, sa vle di ke eleksyon yo se pa pou demen. E donk n ap swiv pou ou, donk semèn pwochèn Djabèznews ap vini avèk kèk enfòmasyon e pou ou sou Ayiti. Epi nou te pale tou de imigrasyon, de sitiyasyon Etyopi a ki se bòn nouvèl pou yo paske jij Brian Murphy kanpe desizyon ke administrasyon Trump la te pran pou yo mete fen nan tps pou yo. Donk se tankou frè nou, frè Ayiti yo ye paske yo menm yo nan menm yo nan menm kout baton an e kounye a sanble ke li pral e dosye a pral fè yon lòt wout apre desizyon ke e jij Brian Murphy e pran. Mezanmi mèsi pou atansyon nou, mèsi pou fidelite nou, mèsi dèske nou branche sou Djabèz Medya Kominikasyon. Se te yon Djabèz spesyal kote ke nou wè ni imigrasyon, nou wè ni gè kap domine aktyalite a. M swete nou tout bon weekend. Mwen se Jacquelin Belizaire. Kenbe la, pa lage e m salye Guercely Sardou Singer epi mesye Fred Caïmit le Docteur mwen se Jacquelin Belizaire pou kominote chanje lavi a donk e fò m gade souri a rete pozitif epi kenbe la pa lage pa bliye non kenbe la pa lage nou se ayisyen.